Ann ale e Wilson kòman nou ye e Wilson Vilmar e kòman nou ye byenveni a lemisyon maten deba map pranw rapidman e avan nou antre nan nan nan nan nan diskisyon yo trèbyen. Bonjou Louko, bonjou Pierre Martin, bonjou Josué, Esaïe, tout lòt moun ki nan sal la, m byen kontan avè nou maten an. O mwen m vin dèyè yon kout men nan men nou paske leta kraze biznis mwen.

Efò m fè, tout demach m fè bò kote Primati, Palè, Enteryè, tout kote, Sena, donk pa janm gen repons. Yo dwe w? Yo dwe m. M vin ak tout dokiman, tout rekizisyon, kote chak enstitisyon sa yo voye rekizisyon pou m lwe yon machin. Ò Laprezidans kòmanse lwe machin depi kòmansman karavan nan 2017 a nou jwenn. Wi.
Se sa k fè.
Ba yo klòch yo pou ou.
Ba yo klòch.
Mwen m pa t panse karavan nan te nan lwe machin. Depi karavan nan, dèt la monte, 474 mil dola ameriken.
Oh! Oh! 474 mil dola ameriken. 474 mil dola.
Palè nasyonal ki dwe ou sòm sa? Palè. Primati dwe m 290 mil. Oh! Oh!
Sa w di la? E ou pa gen biznis ankò monchè? Non, kraze! Okotrè, moun ki te prezidan, misye fon aksidan li Kanada. Se mwen k vis prezidan. Donk lè m wè misye ton ti jan pa nan politik, li pè mikwo, e se sa k fè sa rive jiske la paske depi nan dezyèm ane yo t ap touye yo m te di non si yo pa peye pa lwen ankò. Men misye te gen zanmitay avèk direktè jeneral edh la ki fè yo dwe nou 411 mil dola.

275 mil 724 dola ameriken. On milyon de san. 275 mil 724 dola ameriken. Leta pou kont li. Trè byen. E.
Sa e pou nèg yo. Konbyen konbyen kòb. Sa w di m la.
Talè nan. Konbyen kòb ou deside bay nan kòb sa a. Bon mon chè mwen m se kòb la m bezwen. Paske ou konnen pou touche la kounye a nèg yo pa di w tande non e konbyen kòb w ap bay nan kòb la. A mwen menm se kòb mwen m bezwen mwen m pa konnen pou se m te lwe machin. Ok. Nòmalman biznis lokasyon kòman. Ou jwenn kredi labank lan, ou pran machin lan, se machin lan k pou peye tèt yo. So imajine ou men machin yo prèske eseye, yo prèske sezi yo. E m ap bay yon istwa la ou konn sa k fè m mal? Palè lwe yon machin pou sè, pou sè prezidan. Machin lan fè 9 mwa nan men sè prezidan.
Lè yo bezwen pran machin lan. Yo fè nou sezi machin nan nan mesye a nan lari nou lagel a pye. Sòti la! Epi nan demen maten yo vin pran menm machin sa. Oh!
Gwo dekarasyon fè la wi chèf la. Yo prann pou mwen ankò. Yo lwe yon machin pou sè prezidan. Tande, m tande istwa yo te rale machin anba sè prezidan. Wi, wi, se te konpayi m. Wi, wi.
Se wi, se te konpayi m. Klos, klos, klos! Se yo menm ki di nou sezi machin nan nan mesye a paske yo pat konn kòman pou yo pran l. Mariel Moïse. Hein?
Nou lagel nan lari.

M gen yo tout la.
Palè.
Alò se pa sèlman palè ki dwe w tout kòb sa. Palè nasyonal dwe m 474 mil 150 dola. Ok 474 mil palè nasyonal. Trè byen. Primati dwe m 290 mil 792 dola. Trè byen.
Trè byen. San mi. Elektrisite dwe m, edh dwe m 413 mil 130 dola. Trè byen.
Sena repiblik la dwe m 10 mil 325 dola. Ki vin fè yon total de. Non non m poko fini non e ministè spò dwe m 24 mil 120 dola
min ministè dè zafè etranjè dwe m 4 mil 356 dola
o ministè de lenteryè dwe m 36 mil 36 dola ò li se frè prezidan menm yo lwe l ba li wi ankò leta ap achte machin vye toune sa yo fè avèk machin sa yo achte a frè prezidan menm ki te pran l ministè anviwònman dwe m 5696 dola SNGRS dwe m 17 Minis lanviwònman wi Wi Minis lan pral premye minis la Ok Wi SNGRS Ok SNGRS dwe m 17148 dola ki ban montan yon total de 1275724 dola Trè byen Ok ki demach ou fè Ki demach ou fè Doktè Wilson Gilmar Demach m fè m te ekri palè Ok M te mande sekretè jeneral la yon rankont. Bon li te vin kontrarye m fè tout demach anyen pa pase wi primati ankò m fè tout demach m pote dosye w ale ni enteryè m fè tout demach konnen k egziste yo pa janm bay yon goud ò konnya labank konnya prè pou kòmanse sezi machin yo paske fò yo touche ò tandike tout machin yo lwe.

Wi, youn nan yo. Louko, m pral di w yon bagay la. M pral di w yon bagay ki.
Se youn nan yo. Yo kraze tout konpayi moun. M pral di w yon bagay ki stupid. Konpayi kraze. Wè nan ka sa a. Oh, stupid ou di la.
Ah nan men bagay la stupid. Ok. Men, kelkeswa
gouveneman oubyen yon moun, menm si se prive ki ta prete lajan anpil konsa nan men w wè l pa janm ba ou l, definitivman l ap tiye w.
Nan ou di w marie potan la. M dakò avè w Pierre Martin, son danje li ye. Nou si on leta rive dwe w tout kòb sa a, ou wè l pa vle ba ou l, ou ensiste, se paske li gen yon sèl estrateji pou l efase w. Paske l ap pi fasil pou l elimine w ke l peye w. Paske li pa posib.
Eben, li pa posib.
Li pa posib.
Se pa dwe ou pa ka dwe. Ou ka toujou dwe. Men fò do fon ti jan, lagon ti bagay. Yon milyon. Bagay se se. E konsa bagay la e. Ou lagon ti bagay, menm si ou pa fin bay tout. Men, konpayan tou, ou pa ka bay, bay, bay, bay tou. E, fò konnen ou kote prive. Louko, louko, gen de bagay, gen de bagay. Depi, depi nan 200 mil, 300 mil. Ou gen dwa pa ka kanpe tou wi. Sak fè sa?
Se leta wi. Gon etan ou ye.
Ok.
Ou gen dwa pa ka kanpe non. Gen de konfyans ke w fè tou. A! A wè. Koute. An tou ka.
Trè byen de moun ki vin kote w. Trè byen. Answit, bon, si w pa bay ou gen dwa pa janm touche tou. Trè byen. Ou gen dwa toujou panse se bay pou kontinye bay pou touche. Kòrèk. Paske bay yo gen estrateji. Trè byen. Men la verite se ke ou ka toujou bay yon moun. Kredi. Ou ka toujou bay kredi. Kredi nan jwèt la. Gen de moun se sou kredi menm yo fè biznis. Menm m pa ba w manti de machte nan men w. Machte nan men w 2 fwa. Twazyèm fwa ou ba banm kredi m pa achte nan men w ankò. Men m tande, m tande.
M klè nan sa. Mal jis an Dominikani menm. M ap achte nan men moun yo, m achte, m achte, m achte. Dezyèm fwa m achte nan men yo, kounya twazyèm fwa m ale m mande yon ti kredi. Ou bay vag.

Se de karavan nan. Paske ou konn sak gen. Louko ou wè bay sèvis la. Msye konpayi an bay sèvis. Se sa map di w la wi. Koman pou leta. Lap di mèsi a nou fin pale wi. Pale nasyonal. Ou pap janm fin pale. Ou wè sa ou pap janm fin. Nap fini pou ala pou jodi a.
Ou konnen si w pap tounen anko ladann.
Antouka bon. Kèk segonn nou reflechi de bagay sa yo wap pale yo. Non mwen fò nou edem touche paske la près la se defansè sosyete la pèsòn pa touche desanm nan m pase m pa ba yon moun yon goud yo gen madanm yo gen mari yo gen pitit yo gen tout bagay ak kisa poum peye tout kòb la nèt nan men leta mekanisyen ale menm machin yo m pa ka ranje menm machin yo m pa ka ranje m pa ka fè sèvis ou pral kòmanse touche paske pral gen gouvènman pral gen gouvènman alò Ah, te toujou gen ah, gouvènman. Non, légitime kounya. Kounya légitime. Yo, ok.
Chak jou m tande yo di. La pe, la pe ete, ete. Chak jou m tande nou, tout, tout moun ap di peyi pa ka demare paske pa gen gouvènman. Yo pa touche, yo pa dekese lajan. Yo pa demare.
Non, selon les dires, yo pa demare. Bon, kanmèm, e, e, m panse ke se yon, se yon tò ke yo fè atò. Ok son tò ou fè atò, atò rental, ka rental, m panse ke jodi a la li enpòtan pou ke leta, mesye Jovenel Moïse prezidan de la repiblik, fon jan, fon jan pou yo kapab jere bagay la paske bagay la lèd anpil, li lèd anpil pou la prezidans, yon enstitisyon prestijyez, le sena de la repiblik, Joseph Lambert, elektrisite dayiti, elektrisite dayiti mezanmi bay mesye a ti monnen an pou l ka peye malere malerèz kap travay nan enstitisyon an, nou ap ankouraje antreprenarya. Jodi a la nan kisa n voye nèg la fè. Trè byen.
Antouka, e kenbe la, Wilson. Bon, Louko, mèsi.
Epi, Pè Maten, ou konnen demen se komemorasyon twazyèm anivèsè lanmò Preval, se te bon zanmi w. Wè, demen. Omwen, al sou tonm ni, donk, kòm, kòm rekonpans. Kòm ansyen zanmi w. Se te bon zanmi w. Dakò.
Wi, se moun mwen.
Moun mwen.
Dakò.
Mèsi bokou. Mèsi anpil, Wilson.
Mèsi anpil.